Salut e byenveni sou chanèl Amgele Tech la. Nan video jodi a kote nou vin palew de YouTube. Ou konnen YouTube son paw aplikasyon ou kapab itizilize sou telefon ou pou kapab fè kòb sou YouTube depi w respekte dwa YouTube yo. Ou menm ki te kite kreye yon chanèl YouTube sou telefon ou mwen ankouraje w regat video konsa o kòmansman jika la fen pou kapab al dekouvri fonksyonalite YouTube chanje ansanm avèk mwen. Ou konnen YouTube jou an jou plis moun ap konnen l jou an jou plis moun ap ap itilize l. YouTube fenk chanje yon fonksyonalite nan aplikasyon ki rele Google Chrome nan pou moun ki gen chanèl YouTube ki anrejistre sou telefon ou. Mwen kouwaje w regat video sa o komansman jika la fen pou w kapab al dekouvri e fonksyonalite youtube chanje nan aplikasyon ki rele Google Chrome lan. Si w gen yon zanmi w ki gen yon chanel youtube, mwen envite w voye video sa ba li pou w kapab al dekouvri bagay ki genyen ki chanje a, pou w kapab ede chanel youtube li a grandi. Enpi pou w twòp pale anpil, ann ale nan video a pou n al dekouvri Fonksyonalite YouTube fenk chanje a pou moun ki gen chanèl YouTube. Sa w gen pou w fè, pou w kapab wè nouvo opsyon YouTube chanje a, w ap jis klike nan aplikasyon ki rele Google Chrome lan, paske se ladan li YouTube chanje fonksyon an, e n ap pral konnen èske l pi fasil daprè ou menm oubyen èske l pi difisil. Sa w gen pou w fè, ou pral met www.youtube. Nan ba de rechèch la, epi w ap voye l ale lè w fin met www.youtube. Kounye a, w ap gade pa adwat ou, w ap wè twa ti ba, w ap jis klike nan twa ti ba a, epi w ap al anrejistre sa pou w kapab mete l sou vèsyon òdinatè. Paske jou an jou bagay yo ap pi fasil oubyen jou an jou tou bagay yo ap pi difisil. Nan mwen se ke gad video a avèk anpil pasyans e man kouwaj ou gad video a pou kapab aprann anpil bagay nan video a. Pa bliye sou chanèl sa mwen poste video ki vwèman enpotan e ki vwèman ap itil ou. Sèl sa ki pou fè wap jis klike nan foto pwofil la, lè w fin klike nan foto pwofil la ou pwal wè yon kote ki make youtube studio. Wap jis peze kote ki make youtube studio a. Ok lè w fin peze imaj kote k make YouTube studio a kounya w l ap demare silvouplè si w se yon nouvo sou chanèl sa ou gen chans pou w jwenn videyo sa abòne w ba videyo an yon like pou w kapab ankouraje m poste videyo sou chanèl la pa bliye lè n ap fè kòmantè anba videyo m yo mwen pa renmen kòmantè k ap di bon bagay bon travay fòm kòmantè sa yo m pa renmen yo nou sipoze ap poze m kesyon nan kòmantè yo. Pou nou mande m ki video pou m pot pou nou nan komantè yo. Se komantè sa a mwen vreman enpotan. Lot komantè yo m ale je ansanm avek yo. Ok. Sa w gen pou fe, na bal yon ti zoom ou kapab we. Ou we la, le m ap byen gade, men yon opsyon youtube mete kounye a. Ok, men yon opsyon, men yon lòt opsyon. De opsyon sa yo, kounye an apal konnen, eske yo pi fasil, ou byen eske yo difisil, ki sa ki gen an dan opsyon sa yo. Pou kapap verifye tout sa ki gen an dan opsyon sa yo, selman gad videyo avèk an pil pasyans, ba videyo yon like, kounye an la menm si pot ko ba yon like. Ok, sa yon gen pou fè. Wap jis klike nan dezyèm opsyon an. Dezyèm opsyon an apal gade ki sa kan dan. Youtube vin ranplase. Sa son opsyon youtube k fèk ranplase. Dezyèm opsyon an kisa l kisa k anndan l? Videyo ou mete pou lè vizitè a li parèt an premye pozisyon. Si w ble si w bezwen chanje videyo ou mete pou lè vizitè a, w ap jis e klike la. W ap chanje videyo pou yon pou lè vizitè a. Si w bezwen chanje minyati ou te mete nan videyo pou lè vizitè a, w ap jis klike la. Ok. Sa ki pou fè ankò pou kapab wè tout rès opsyon ki anndan bay sa, wap jis klike la, la. Lè w klike la, la YouTube vin met banyè tout bagay la nèt. Si w bezwen chanje foto pwofil ou a kounya la menm ki pi fasil la, kounya wap jis klike la. Ok, la wap chanje foto pwofil ou a. Si w bezwen chanje banyè a kounya, wap jis klike la pou chanje banyè a. Si w bezwen chanje bagay ki konn kanba video a kon yon moun nan peze la poul tou abone a wap jis bay li la. M pap chanje l men m tonbe sou li. Wè la ba youtube met bagay yo yon fason ki pi fasil pou nou men wè la li tou met kote pou met chanje banye a li tou met bagay la. Lan lòt le lòp bo a nan lòt fason an se yon pakèt tan pou te chanje yon banye. Bon. Ou kapab wè rès opsyon kanndal yo konya wap jis klike la. Lè w fin klike la la w kapab wè deskripsyon chanèl ou a, mwen kòm pa fè deskripsyon, mwen pa wè deskripsyon chanèl la. Lè w kapab wè eleman ou te mete yo, mwen kòm mwen pa met eleman, mwen pa wè eleman yo. Ok, pou w kapab verifye dezyèm opsyon YouTube mete a, sa ki pou fè, wap wap jis klike nan dezyèm opsyon an. Lè w fin klike nan dezyèm opsyon an wap kite l dema. Mwen menm dezyèm opsyon an mwen pa konn sa l ye, Lè m peze la, li di no hay nada aki. La m ba ou dezyèm opsyon an poukisa li e poukisa l bon. M ap di ou mèsi ou menm ki te regat videyo sa o kòmansman jika lafen an. M ap di yon gran mèsi, n ap tande vwa m nan yon lòt videyo sou menm chanèl mwen an ki se Anpyolik Tèk. Baww!